E mwen tounen live Mwen tounen live E map di yon gwo bonswa Avèk chak grenn ayisyen Ki sou bout tè sa ki ap gade video sa nan moman E m pap twò long Map twò anonse nouvèl la Obed kiki joseph E yo akize E ki ta vyole demwazèl lan E Evelyne sincère Obed kiki Joseph nan moman map pale la li nan menm ok e nou pral nap nou pral remèt li bay lapolis men avan nou remèt Obed kiki Joseph bay lapolis mwen vle asire nou e sak fè nou fè live lan menm ok nou vle asire nou premyèman ke misye li pa mouri li pa gen anyen nou remèt li an bòn eta nou pa frapel nou pa fèl anyen paske nou konn kisa opinyon yo pral di. Se paske n te gen kontwòl misye ki fè se nou k pran l. Misye nan telefòn misye te pale sou radyo mega, dcpj rete telefòn misye. E misye retwouve l nan yon zòn ki sou kontwòl Jenè Fanfanmi e alye, manyen youn manyen tout. Jan nou di a nou menm nou pa janm nan vòlè, nou pa janm lan kadejak, nou pa janm lan kidnaping, nou pa konn tiye moun pou lajan. Obed Kiki Joseph lan men nou nan moman e jodia m te gen pou m te fè yon video men kòm nèg G9 yo te mete m sou sanksyon yo pat vle m pale yo te mande m pou m fè silans se sak fè m pat fè video paske map gade demwazèl la mouri nan ki eta nou itilize non tifi a pou n fè kapital politik nou map gade demwazèl la mouri nan yon kondisyon atwòs konsa tan pou nou ta fè solidarite avèk fanmi l Se rete nou rete nou ap di e ke se Jenèf ki fè l. Mwen menm pèsonèlman k ap pale la, m gen yon pitit fi ki gen trèz an. Tout nèg ki nan Jenèf an fanmi a lye, nou tout gen pitit fi. Kòman ou panse ke n ta pral kosyone yon krim konsa? A ki enterè yon nèg nan Jenèf ta fè l? Enben, jounen jodi a, nèg nan Jenèf, nou konn ap di ki se bandi, ki se gang yo, e ke misye fè zak li, Misye vin kache nan zòn nan kòmsi pou l ka sible nou. Ebyen nou vle lemond antye k ap gad live sa e ke konnen ke Obed Kiki Joseph li nan men nou e ke nou pral gen pou nou remèt li bay lapolis. Ok? Sa vle di li lè li tan pou bagay sa yo fini nan peyi a. Lè yon krim pase, tan pou nou kite lajistis a lapolis fè travay yo, tout bagay nou lye yo a politik. Tout bagay, ou konprann mwen, nou vle fè konprann ke e ke se G9 ki fè l. Paske jan m toujou di a nou pa ka itilize G9 an fanmi alye, manyen youn manyen tout, nou pa ka itilize l e ke a dè fen politik. De se fèt tout sa k pase n ap fè yon jan pou n detui imaj nou. Mwen vle chak grenn ayisyen k ap gad videyo sa konnen ke G9 an fanmi e alye kreye. spesyalman pou nou stabilize peyi sa Jenèf an Fanmi e Alye kreye e ke pou pa gen goumen nan geto yo Jenèf an Fanmi e Alye kreye pou nou wè ki jan nou kapab fè jounen jodi a e ke pou Ayiti pran wout devlopman pou peyi sa ka rive pi lwen ke posib ankò yon fwa mezanmi tout moun ki ap gade live sa pataje live la e n ap mande lapolis e ke misye nan men nou e. Nou ap fè kontak yo. Nou ap fè kontak yo. Vin a misye mwen. Vin a misye, vin a misye mwen pou m moutre misye toujou. E ke pou anpil moun baze ke m ap pale m pa janm moutre misye. E men, men, men towo a, vin non, bese non frè m. Men, men misye, moun ki konn misye, misye nan men nou. Ok? E misye yo akize ki, e, e ke ki vyole, ki vyole demwazèl la epi ki tiye l. Ok? Men misye la depi yè, Misye vin kache nan zòn nan e ke yo retrase apèl misye nan zòn nan e ke nou menm kounye a nou pran misye men nou pral remèt li bay lapolis map redi sa ankò lapolis nou pral remèt misye ba ou nou pa bezwen nèg vin avèk pil bakòp la pil bagay pou vin tire nan zòn nan dènye tan anonse ke nan men nou. Talè, nou pral jwenn yon fòmil, yon fason pou nou remèt misye bay lapolis. Ankò yon fwa, tout moun k ap gad videyo a, mèsi anpil. E, n ap remèsye pèp ayisyen an. N ap remèsye chak grenn moun ki kwè nan je nèf fanmi e alye manyen youn manyen tout, ki konnen ke nou se pè de fami e ke nou se dèzòm responsab, nou se moun ki renmen peyi nou, nou se yon ekip nasyonalis nou ye. Gen bagay nou pap janm patisipe ladan l, gen bagay nou pap janm fè. E m repete l deja, nou tout gen pitit fi, nou tout gen fanmi, nou tout gen sè, e ke pou n ta vyole, pou n ta pran yon jenn demwazèl konsa plen avni, pou n ta pran yon vakabon ki ta fè yon zak konsa pou n ta kache l. Oubyen yon vakabon ki fè yon zak konsa pou n ta aplodi ladan l. Jamè, nou pa konsa, nou pap janm konsa. E ke nou vle chak grenn moun k ap gad live sa konnen ke E Jenèf ak fanmi Alia ap travay pou yo, n ap travay pou yon lòt Ayiti, pou Ayiti ka anpè. Ankò yon fwa mèsi. E moun k ap pale a rele Jimmy Cherizier, nou konn sa deja. E yo ban m yon ti non Jwèt Babekyou. Epi se Jenèf an fanmi Alie l ye, manyen youn, manyen tout. E ke n ap toujou goumen pou yon lòt Ayiti. M ale.